Senyè nou beni non nou di w mèsi pou gras imerite ke w fè nou Senyè. Nou pote ba ou Senyè tan ke nou pral pase avèk zanmi Facebook avèk zanmi YouTube. Nou mande w tanpri o non de Jezi Kris akonpanye nou nan tan kout sa ke nou pral pase Senyè. Nou pral pale pou ou menm. Nou mande w tanpri Senyè itilize nou Senyè avèk Ke sent espri ou senyè atravè sent espri ou nou mande ou tanpri gide nou kondwi nou senyè nan chak pawòl ke nou pral di senyè pèmèt ke senyè sent espri ou li la senyè nou mande ou tanpri avèk nou senyè asiste nou senyè ke chak zanmi ki pral tande ke chak zanmi senyè kèlkeswa kote yo ye kèlkeswa sa yap fè senyè pèmèt ke senyè avèk pawòl ou atravè pawòl ke nou pral di la yo senyè yo va sòti beni senyè nou mande ou tanpri avèk nou konsa. E chacun de nou menm sila yo Seigneur ki poko fè la pè ansanm avèk ou Seigneur afin ke Seigneur ke pèmèt ke Seigneur Saint Esprit li va touche kè yo e Seigneur yo va retounen a la repantans Seigneur nou mande w tanpri avèk nou konsa nou priye w Seigneur se pa paske nou bon ni nou diy men nou priye w dan le non de Jezi Kris a ki swa la glwa o syèk dè syèk amèn Byeneme nou salye w ankò nou di w e. Yon gwo bonjou si se maten wap tande nou e yon gwo bonswa si se aprè midi wap swiv nou. Jisk avan ke nou ale pi lwen, nou antre nan sijè nou pou semèn sa, mwen envite w pran ti kout poz sa e touswit aprè nap retounen pou n pote pou ou menm sijè nou pou semèn sa. Ret branche, n ap tounen.
Banm bay verite a nan tout lekòl toujou chaje klas nan lekòl imigrasyon an se flè milti sèvis klas pal yo pa gen rival. Yes Ou menm ki bezwen fil taks pèsonèl pou biznis ou, tps, azil, asirans de sante, asirans de vi, asirans de vwayaj, se nan Senflè Miltisèvis dwat pou vini. Atik 2 a, Nan Senflè Miltisèvis, yo enprime sou mayo, kepi, bidon, tas e yo fè bèl dizay ak logo, dekorasyon pou fèt, batèm, maryaj, kominyon, etc. Ou bezwen fikse kredi w? Y ap ede w pou konnen kredi enpòtan nan Amerika al fikse kredi w pou w pa pran nan ka. Ou menm ki bezwen achte kay, vann kay e lwe kay, Madam Milande Désir ap ede w. Wi, se plè miltisèvis, sa a se yon full package. Telefòn Madam Milande Désir, 5 61 929 22 42 ak lòt nimewo ki sou flayèz la. Moun Boston, Miami, Orlando, se plè miltisèvis.

Rele yo pou tout sa ki gen rapò avèk imigrasyon. Madam Milone Dezi se ou kap fè koze. Pa gen 2 pi bon nan pòs sektrisyè a, on sèl la. Senflè Multi Service LLC. Pa gen lòt wout non, dwat pou n vini. Met on dwat! Banm bay verite a nan tout lekòl toujou chaje klas nan lekòl imigasyon an se flè milti sèvis klas pal yo pa gen rival. Yes ou menm ki bezwen fil taks pèsonèl pou biznis ou tps azil asirans de sante asirans de vi asirans de vwayaj se nan senflè milti sèvis dwat pou vini atik 2 a nan senflè milti sèvis yo enprime sou mayo kepi bidon Tas e yo fè bèl dizay ak logo, dekorasyon pou fèt, batèm, maryaj, kominyon, etc. Ou bezwen fikse kredi w? Y ap ede w. Ou konnen kredi enpòtan nan Amerika, al fikse kredi w pou w pa pran nan ka. Ou menm ki bezwen achte kay, vann kay e lwe kay, Madam Milande Désir ap ede w. Wi, se plè milti sèvis, sa a son full package. Telefòn Madam Milande Désir, 5 61.

Port Saint Lucie, Florida. Wi, se flè miltisavis sa a se yon full package. Rele yo pou tout sa ki gen rapò avèk imigrasyon. Madam Milonne Désir, se ou k ap fè koze. Pa gen de pi bon nan Port Saint Lucie a, on sèl la. Saint Flè Multiservice LLC. Pa gen lòt wout non, dwat pou n vini. Met on dwat! Byeneme nou kontan ou menm kap swiv nou, nou kontan ou rete branche pou swiv emisyon nou, ki sijè ke nou pral pote pou ou menm. Nou pote pou ou menm yon sijè ke nou te pale deja e nap retounen de sou li, men sou yon lòt fòm. E sak fè ke nou diw. Le retour de notre seigneur Jesus Christ se de sa n pral pale e se sa n te pale pandan 2 emisyon presedan e semèn sa n pral pale sou yon lòt ang paske sa m vle di w par la m vle di w mon ami, mon frère Le jour de notre Seigneur Jesus Christ. Paske m te di w, yon jou, gon jou k ap vini. E jou sa a, frè m, mon frè, ou menm k ap tande m la, jou sa a, li pa yon fatalite, men se yon reyalite. M ap redi w sa, jou sa a ke nou te pale w nan emisyon presedan an, Nan 2 emisyon presedan e nap kontinye avèk li nan menm emisyon sa. E m vin di ou, semèn sa, jou sa ki gen pou vini an, li pa yon fatalite, men se yon reyalite. Yon reyalite, yon reyalite ki se yon reyalite absoli. Yon reyalite ki se yon reyalite ki chita. sou baz verite. Paske tande, Jezi di l, Jezi pale de jou sa a nan Matye chapit 24. M ap ankouraje w li tout chapit la. Li tout chapit la. Ok? M ap ankouraje w li tout chapit la, tout chapit Matye 24 la pou w wè ki sa Jezi pale. E okontrè! Gen ladan yo Jezi di, te di, gen ladan nou kòmanse wè la. Anpil ladan yo nou kòmanse wè. Sa vle di ki sa? Sa vle di, jou sa a ki gen pou vini an, ki se le retour de notre Seigneur Jésus Christ, s on reyalite e se pa yon fatalite. S on reyalite. Paske. Li di nan Matye 24, vèsè 36, li di, Jou sa a, nan vèsè 36 la, menm zanj nan syèl yo, yo pa konnen ni jou a ni lè a. E l ale pi lwen, li di, Menm Pitit la, ki se, li di paske menm le Fis, li di menm Fis ki se Jezikri, li pa konnen. Li sèlman on sèl moun ki konnen sèlman le pè a ki se Bondye notre Dye ke nou menm nan sèvi. Donk zanj nan syèl yo ki a nan syèl la, lè serafen, lè zanj kap adore Bondye chak jou kap adore li yo pa konnen menm pitit la Jezi li pa konnen sèlman Bondye. Hen. Sa montre w ke jou sa a li pa yon fatalite, se yon reyalite. E pa mwen ki di l, se Bib la ki di l, se Jezi k ap pale nan Matye chapit 24. Sa ki atire atansyon m, li di nan vèsè. 39 la, nan Matye 24 la, li menm di ke, an n pran vèsè 34 la avan, vèsè 37 la avan, vèsè 37 la nan vèsè 37 la, li di, menm sa k te rive, menm jan sa te rive nan jou Noye,

39, nou ka pran l. Li di, Menm jan sa te ye nan tan Noye, jou delij Noye a, se konsa. Paske, lè delij Noye, paske Noye li te preche levanjil, li te konstwi yon gwo lach sou yon tèt mòn, anpil moun t ap inyore l. Menm jan jounen jodi a tou, anpil moun ap inyore levanjil k ap preche. Paske tout moun ap regle zafè yo, tout moun ap fè zafè yo, tout moun ap chache lajan, tout moun bezwen rich, tout moun bezwen milyonè. Paske yo sou TikTok, yo sou Instagram, yo sou Ziti, y ap fè lajan, y ap montre. Pè! Pa gen pwoblèm. Ou mèt chache tout sa ki pou viv byen jounen jodi a. Pa gen pwoblèm. Ou mèt viv byen. Men. Labib di gon jou, jou a, jou l gen pou l rive vini an, pèsonn moun pa konnen l paske fòk li fèt e l ap fèt kantmenm. Donk, pandan w ap kouri dèyè sa yo, pandan w ap kouri dèyè leplezi, pandan w ap kouri dèyè lajan, lebonè, wi se vre fò w byen viv, pa gen pwoblèm, men ki sa yo pral itil ou lè jou sa a? Ki sa k pral, kòman yo pral itil ou? Le jou sa rive. E sak fè nap rediw ankò frèm, mon frè, ou menm kap gadem la. Jou sa, li pa yon fatalite, son reyalite. Le retour de notre Seigneur Jesus Christ. Jezi dil, menm jan, menm sak te pase, paske lè Noye fin preche, ap preche levanjil, tout moun nan, yo nan gagòt, yo nan plezi yo. Yo nan tout plezi yo, sa kap marye, yo ap marye, sa kap fè, y ap bwè, y ap bwè, y ap bwè, y ap tout plezi, y ap yo nan plezi yo. Epi se gade yo gade yo wè lapli ap tonbe, dlo kòmanse anvayi yo, dlo kòmanse antre nan kay, dlo kòmanse antre nan chato, nan bèl chato, moun ki te gen bèl chato, moun, ou konprann, dlo ap antre, moun ki te gen lajan, moun ki te gen pakèt byen. Moun ki te, petèt si m te nan, si te nan tan jounen jodi a, m te kab di moun ki gen gwo machin de liks, dlo kòmanse ap bwote yo ale. Se menm bagay la tou. E se sa k fè mwen di ou, ou menm k ap kouri dèyè byen materyèl, anpil byen materyèl, ki sa k, èske, èske sa yo yo pral itil ou? Nan gran jou sa ki gen pou vini an. Paske Jezi di, menm sa ki te pase, menm jan sa te ye nan tan Noye a, se menm jan an. Alò, lè Bib la di sa, Jezi pa di, Bib la pa di se yon delij ki pral fèt non. Non. Humm. E pa yon deluj non. Menm jan bridsoukou moun te gade wè dlo te anvayi yo se konsa ou menm bridsoukou w ap wè jou a rive sou ou epi w ap wè w ap wè gen boulvèseman, w ap wè anpil bagay, w ap wè gen anpil bagay k ap rive w. E sa k fè l di nan vèsè nan vèsè 40 lan, li di gen de moun k ap travay nan jaden. Epi se gade yap gade yo wè gen youn ki anlve epi lòt la rete. Sak te anlve a se sak te aksepte Kris kòm sovè pèsonèl li a. Epi li anlve epi lòt sak pat aksepte l la li rete. Li di nan vèsè 41 an menm bagay la tou. Li di 2 fanm ap menm kote gen youn kap anlve epi lòt la menm lap rete. Donk, lè Jezi te di, lè Jezi di, menm sa k te pase nan tan Noye a, se menm bagay ki pral. Se sa Jezi vle pale. Se sa l vle pale. Paske se rete w ap rete w ap gade pou wè, epi moun ap anlve. Se rete w ap gade, w ap tande yon gwo bwi, w ap tande twonpèt la sone, epi pandan twonpèt la fin sone, epi sa, sila yo, ki te fè volonte Bondye, sila yo ki te aksepte, sila yo ki te tande pawòl la, ki te aksepte Kris kòm sovè pèsonèl li, ki te fè volonte li, ki te mache nan ladwati, yo anlve, epi ou menm ou rete. E se sa k fè n ap di w frè m, zanmi m, ou menm k ap kouri dèyè bèl kay, ou menm k ap kouri dèyè byen materyèl, nou pakèt lajan k ap fè dèyè milyon, Menm jan m tap swiv dènyèman sou dènyèman sou rezo sosyo te gen youn nan gran chèf kap fè lapli le boutan an Ayiti yo kote misye ap pran yon sak lajan pi de 2 milyon de lajan lap pote sak lajan lap vide lap kontan li kontan men frè m. Dènye jou, lè jou sa a va rive, e si, si, pandan m ap pale avèk ou la, jou sa a ta rive, lajan sa a pap itil ou anyen. Okontrè, ou pral boule menm kote avèk lajan sa yo. Se pou m montre w, frè m, zanmi m, wi, lajan, lajan, nou bezwen lajan pou nou viv. Wi, fòk nou viv avèk lajan. Men, lè jou sa va rive, e m ap pwofite ap pou m di chèf gang sa a, pil lajan sa yo, yo p ap itil ou anyen. Yo p ap itil ou anyen. Okontrè. Okontrè, mwen envite w pran Kris kòm Sovè pèsonèl ou. Pa sèlman li menm, men ou menm k ap suiv mwen la a. Pran Kris kòm Sovè pèsonèl ou, paske Bib, Jezi di l, Bridsoukou se gade w ap gade, w ap anlve. Menm jan Bib la di l, menm jan Jezi di l, Twonpèt la sone. Moun, yon fanm, de moun k ap travay nan jaden, youn ap anleve epi lòt la ap rete. Ann pran egzanp, paske m sonje gen yon aktè ki ekri yon fim, ki fè yon fim sou sa. Ann pran egzanp. pandan ou nan yon tren, epi moun ki nan tren an se yon sèvitè Bondye. Ann pran egzanp, ann pran egzanp ki yon ti pe pi grav toujou. Pandan ou nan avyon, paske ou renmen vwayaje, ou renmen vwayaje, pa vre? Ou renmen al vizite tout kote, paske ou gen lajan, w ap viv, w ap byen viv. Ann pran egzanp, Se pandan w nan avyon epi twonpèt la sone, epi se jou sa a, se jou sa a pandan w nan avyon an, se jou sa a, jou a rive menm. Se le retou de Jezi Kris. Imajine pou w wè. Epi aviyatè a, moun k ap kondwi avyon an, k ap pilote avyon an, se yon kretyen. Epi li anlve, epi avyon an rete. An pwen, imajine ou pou wè sa, imajine ou pou wè sa, sa, sa kap pase. E sak fè map envite ou frèm, sèm, ou menm kap gade m la. Mwen di ou, retou Jezi Kris li pa yon fatalite, son reyalite. Donk ou bezwen pran Jezi. Si tout fwa sa ta rive se pandan ou nan avyon an. Ebyen pandan pilòt la anlve ou menm ou tou anlve a pilòt la. M pa bezwen konn sak pral pase aprè men sèlman mwen anlve ou anlve. Map ankouraje w frèm pran kris aksepte kris paske jounen jodia ou ap ironize l wap ironize la pawòl wap ironize l demen. wap bezwen l. Demen wap bezwen l frè m. E se sa k fè jounen jodi a atravè de rezo emisyon sa map envite w frè m aksepte Kris kòm sovè pèsonèl ou paske le retou de Jezi Kris il est proche. Nan pou n kontinye pou n fini nan vèsè. Nan vèsè 42 a, vèsè 42, li di, Veye donk, puiske vou ne save pa kèl jour vòtre Senyè Jezi Kris vyendrò. Se sa m sot di w, nou bezwen veye. Nou bezwen veye, nou bezwen vijilan. Vijilan pa yon sèl bagay, se aksepte Kris, se pran Kris. kòm sovè, se aksepte Kris pou epanye de lanfè. M ap di w sa frè m, lanfè li egziste. Lanfè li egziste. Menm jan mwen di w e jou le retou, le retou de notre Seigneur Jesus Christ li pa yon fatalite, lanfè tou li pa yon fatalite, se yon reyalite.

Si vòlè a, si mèt mezon an, mèt kay la, yon moun ki gen kay, li te konnen ki lè vòlè, yon vòlè tap antre lakay, li tap pede, li tap veye. Malgre, sitou nou menm nan peyi isit, ki Ozetazini, anpil moun yo gen kamera, ou plizyè kamera, men sa pa anpeche, depi yon zak pou fèt lakay ou, depi yon moun vle antre lakay ou, lap antre lakay ou, sa pa anpeche malgre plizyè kamera, kamera de sekirite. Depi moun nan vle la fèl lap antre e sak fè ou menm ou bezwen prepare ou ou bezwen prepare ou paske nou pa konn ki lè nou pa konn ki lè nou pa konn ki jou map ankouraje ou frèm zanmim map ankouraje ou zanmim ou menm kap gadem la aksepte kris kòm sovè ou pran kris kòm sovè ou. paske nou pa konn ki lè jou a rive. Menm jan l di nan vèsè 44 la, Se poukwa, Vous osi, tenez-vous près, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensera pas. Ou bezwen prè, paske nou pa konn ki lè. Ou bezwen asire ou. Menm jan jounen jodi a gen anpil moun isit Ozetazini, gen anpil moun k ap pale de asirans de vi, asirans de vyeyès, asirans de mòtè. Wi, nou bezwen asire nou, men pou pi bon asirans la se lè w gen Jezi nan lavi w. Pi bon asirans, pi bon bagay la se lè w gen Kris nan lavi w. Paske nou pa konn ki lè. Bib la di l, nou pa konn ki lè. ni jou ni lè. Frè m, m ap ankouraje w aksepte Kris pou w fè lapè avèk Kris, paske jou sa a, jou sa a, li pon fatalite. Jou sa a ki se retou Jezi Kris la, li pon fatalite. Jou sa a ki se retou Notre Seigneur Jésus-Christ, li pon fatalite. Son reyalite absoli. Swa li nan Apokalips, si n pran Apokalips 20, Apokalips 20, 21, pou kontinye, yon bagay ki di, yon vèsè ki di sa. Kèlkeswa moun non yo pa twouve nan le livre de la vie sera jete dans le feu éternel. Sonje n te pale nan emisyon presedan avan emisyon sa a, nou te pale w gen de livre, nou te eksplike w ki sa k genyen ladan l. Men si non w li pa twouve nan livre de la vie a, lanfè dirèkteman. Men. Nou vle echape odo lanfè. Se sa k fè n ap di w frè m, zanmi m, pran Kris kòm Sovè pèsonèl ou, paske pi pou w pa regrèt, paske lè jou sa a, li pral terib pou ou menm. Se pral genyen grinsman de dan, pral gen kriye ladan l. Menm jan tou non pa sèlman kriye men gen moun tou pral gen kè kontan, pral gen lajwa. pral gen felisitasyon, pral gen kouwòn ki pral bay, pral gen rekonpans ki pral bay. Menm jan tou, ou menm pou ka resevwa kouwòn pa w la, pou ka resevwa rekonpans pa w la, li pa lòt se aksepte Kris kòm sovè pèsonèl ou. Se pran Jezi kòm sovè pèsonèl ou. Ke Bondye beni w. Panse ak pawòl sa yo. Panse ak pawòl sa yo. E si w poko fè lapè avèk Kris, pa ezite kontakte nou sou paj Facebook nou ki se Pelej Jean Louis. Pa ezite kontakte nou sou menm paj kote w ap swiv emisyon sa, paj Facebook emisyon sa, San Pou San Levanjil. Pa ezite ekri nou, kontakte nou. N ap byen ede w. Ou menm ki ozanviwon. isit Ozetazini, kèlkeswa kote ou ye a, pa ezite, kontakte nou, n ap vyen ede ou pou w fè yon bon chwa. Ke Bondye beni ou, soyez beni dan le non de Jezi. Sonje, le jou de notre Senyè Jezi Kris, jou a, li pa yon fatalite, men se yon reyalite. Ke Bondye beni ou. Mèsi a ou menm ki t ap swiv nou, mèsi a ou menm ki t ap gade nou, ki t ap swiv emisyon sa a. Nou te kontan pou nou te pataje pawòl sa yo ansanm avèk ou. Nou te kontan pou nou te pataje kèlke pawòl ansanm avèk ou. Se sa k fè n ap di ou, pataje emisyon sa a, pataje l avèk sila yo sitou ki poko fè lapè avèk Kris. Sila yo ki poko konn Kris, ki poko gen Kris nan lavi yo. M ap ankouraje ou zanmi m, frè m, sè m, pataje emisyon sa a. pou lòt yo ki poko konn Jezi, pou yo kapab aksepte Kris, pou yo kapab non sèlman tande l, e poukwa pa aksepte Kris kòm sovè pèsonèl, paske se sèl mwayen lè jou sa a va rive pou yo kapab echape de lanfè. Ke Bondye beni w, ou menm ki poko. ki poko abòne avèk chanèl nou al abòne avèk chanèl la al abòne avèk paj youtube avèk paj facebook nou tiktok instagram ou menm ki poko fè sa al abòne pou ka toujou swiv emisyon sa chak lè nou lage chak weekend ke bondye beniw se te zanmiw frèw. Pelèj Jean Louis ki ap diw pas yon trè trè trè bòn semèn soyez beni dan le non de Jezi Kris nou deklare pou mwen ke semèn sa son semèn beni e sitou mwa doktòb sa ki pral antre la son mwa ki av ki aproche vè a fen ane a Donk ke mwad oktòb sa a ke l pote lajwa pou mwen, ke mwad oktòb sa a ke l pote benediksyon pou mwen, ke mwad oktòb sa a ki gen pou l vini an ke l pote anpil anpil anpil benediksyon pou mwen. Soyez beni dan le non de Jezi Kris, ke Bondye beni w.